Wi, m remèsye Pè Woodny ki te ban mwen privilèj pou mwen pran lapawòl nan kokennchenn evènman sa a. Mwen ta ka di lan non Sorèl, e nou konnen pale lan non Sorèl se yon gwo egzèsis. Efektivman, depi ane pase, mwen te di Madam Chimène pou l di Pè Woodny ke se mwen k ap fè dekorasyon legliz la lan okazyon 125 yèm lan, paske se kay Sorèl, E tout moun konnen atachman Sorel a legliz. E m te pral genyen yon lòt rezon, yon lòt bagay ki motive m. Se ke mwen te gen sètitid, atravè de manifestasyon eksplisit, ke Manman Mari te entèveni oprè de pitit li pou Sorel, jou li te fè kriz la. Menm jan manman Mayi te fè l nan nòs Kana a. E se te jou fèt li menm, jou fèt Sorèl, pandan nou t ap fete swasandizyèm anivèsè l, ke kriz la, li te pran l. M sonje, lè Sorèl ap mande pou nou ofri legliz la stati Notre Dame de Lourdes la. M te tou pwofite fè youn pou lekòl la Loribel nan Jeremi. Sa vle di n ap benyen nan Manman Mari a, n ap benyen nan legliz la. Gen wout li, avanyè an ki di nou lè l pral monte a Nantes avèk Monsenyè, li t ap eksplike Monsenyè tout sakrifis Sorel fè pou fè konstwi chapèl a Nantes la. Pou fè konstwi 2 lekòl, youn ki deja fonksyonèl avèk youn ki an konstriksyon. Monseyè a te di l, Sa moun fè pou Bondye, ou pa janm pèdi sa. E se te vre, paske Sorel te fè yon kriz kadyak. Pandan yon ti tan, kè l te rete, men jan m sot di a, Manman Mari te entèsede oprè de Pitit la pou li. Anpil fwa nou fè yon bagay. Yo pa rekonèt li. Yo pa pale de li, de bon bagay ke nou ka fè. Men yo prefere kritike nou, di sa k pa sa sou nou. Men Bondye wè tout bagay. Yo prefere pale de erè nou ki nan na pa fè non de Dye. Sitou dirijan nou yo, politisyen nou yo. Afòs ke yo pa fè onè. fonksyon an anpil ladan yo nou toujou gen tandans met tout moun nan menm panye men il y aura toujours un faible reste genyen ladan yo ki bay tèt yo de de rectitude pou non yo pa lonmen nan sak pa sa pou non yo pa figure lan move lis e Sorel se youn ladanl malerezman Nou pa pale de sa. Nou prefere ap konstwi de mistik pou nou atire anpati oubyen vyouz. Jan m renmen di l, dèke nou se detantè on smatfòn oubyen on òdinatè, nou kwè ke nou se detantè lavi tout moun. Jiskaske moun yo ale, e se lè sa n ap brandi fame pwovèb nou, se lè pa bon pa la. pou nou konn si pa bon ou di. Donk pandan moun nan vivan, di l sa l ye pou nou, di l kouman nou renmen li, di l kouman li enpòtan pou nou. E se sa Sorel ap di chak jou, kouman li renmen pawas Moron, kòman moun yo enpòtan pou li. E kote li a, l ap rele nou chak segond.

tout ekip Moron, moun ki te vin ede nou monte lechèl, ede nou pran mezi, eksetera. Gen madam Nadia Alexis, ki gen antrepriz pa l tou menm jan avè m, men ki toujou la avè m nan tout evènman. Se yon konkirans ki rid nan domèn sa a, men mwen menm avè l, nou gon jan nou fè zafè nou. Sorel anfòm. Li sèlman gon ablasyon pou l fè. Kanada, yo poko ba l dat. pou ablasyon an. Se mwen k anpeche l vini, paske m di si l vini e ke li fè yon lòt aritmi, lè sa a, nou p ap ka fè anyen. Men li anfòm, grasa Dye, li panse a nou, li renmen nou anpil e m konnen moun Moron renmen l anpil tou. Mèsi bokou.
Frè m avèk sè m yo, gen anpil moun, sitou aletranje,